Bonswa tout moun, anfèt nou pote pou ou yon zak, mwen kapab di yon zak vrèman de diskriminasyon e nan yon lekòl nan Georgia. E ki sa liye? Gen yon gwoup de e, blan, etidyan blan ki deside ansanm yo pou yo display

E yo ta pwononse yon ansanm de e mo rasis. Ok? E nan praple pou ou ke etudyan sa yo ki te gen yon konfedere flag nan men yo ki ta pwononse de mo rasis, yo pa pran ken sanksyon kont yo. O kontre, administratè lekòl la li chwazi de preferans pran sispansyon kont Plizyè lòt etidyan, etidyan nwa, etidyan de koulè, ki yo menm tap prepare pou yo tal pwoteste jisteman reyaksyon sa a, de la pa de 2 etidyan blan, ki yo menm te chwazi mete Confederate Flag, donk yo menm yo pa bay ankenn pinisyon. Etidyan nwa yo, yo sispann yo nan high school la, paske tou senpleman, yo tap planifye pou pwoteste. Aksyon sa a, lòt gwoup etidyan blan sa yo te fè kote ke yo te gen Confederate flag yo t ap flote nan lekòl la. E Yo rapòte ke gen 4 etidyan ke yo te filme, e anfèt etidyan blan yo, blanch yo, ki te gen Confederate flag nan men yo, e an favè de sa n ta rele yon joune ke yo rele Fam Day, e nan School Spirit Day, ok. E Donk, etidyan sa yo pa sibi ankenn repèkisyon, ankenn konsekans de zak sa yo fè. Pa kont, moun ki sibi li se etidyan ki te si, ki te deside fòk yo reyaji. Yo te deside fòk yo bay yon repons jisteman pa rapò avèk sa. Hum? E Donk, kou l administratè sa a, Li menm li te chwazi tout etidyan ki ta pral planifye fè mouvman sa a, e ki te anma, ki te prèske, prèske tout se te dè nwa, pou l te chwazi pou l pran sanksyon kontre yo. Nan yon nòt ke administratè a soti, li di nou konsyan ke demen gen yon pwotestasyon ki planifye, e nou te di avan planifikasyon sa a, Polis ap prezan nan lekòl la e etidyan yo ap ensiste pou yo ankouraje se jan daktivite yo di y ap gen pou yo disipline tout moun k ap antre ladan l. Ok? E. N ap raple w zòn sa a pase tou pre de Floyd County ki enkli ladan l Coosa High School la, kote ke 8 pousan nan etidyan sa yo se dè nwa, men ke yo. Ba yo suspansyon sa. E Konti sa nap pale la li gen 60 pousan blan ladann 14 pousan nwa e about apeprè 8 pousan ispanik ou ka konprann an majè pati se de blan donk se de faktè ou ka konprann sak fè ke Jisteman, yo genyen konpòtman. Se jan de konpòtman. N ap raple w ke etidyan ki te gen konferid flag nan men yo, yo t ap fè bri, yo t ap yèling byen, yo t ap fè gwo bri. Poutan pa gen anyen. Yo kat, pa gen anyen k rive yo. Yo pa gen anyen k rive yo. Alò ke se nwa, etidyan nwa yo ki te vle pwoteste kont bagay sa a. Se yo menm ke yo deside pran sanksyon kont yo. Donk, anpil moun di se bagay la fè, kounye a l fè aktyalite. Nou pa konn ki jan lekòl la pral reyaji. E piske li nan tout jounal. E sa k gen isit la wi. Ou gen dwa ap fè yon bagay la, sa w tande a la. Sa w tande a la tout kote. Sispansyon yo bay yo a se 2 semèn pou yo rete lakay yo apati de 8 oktòb k ap fini jous 22. Sa vle di pou yo fè 2 semèn rete lakay yo. Humm e paran timoun sa yo, yo fè konplent sou koze sa a, de fè ke yo sispann timoun yo ki tap pwoteste kont yon bagay ki jis, e donk vwala yon istwa ki jisteman administratè sa a, li pral oblije repanse aksyon l, piske e sou plizyè jounal e yap rapòte e evenman sa a ke. Anpil moun panse ki malere. Nou vle di w ke bagay koze Confederate flag sa, li toujou kreye yon pwoblèm pa bò isit. E gen moun ki di bon, sa fè pati de istwa nou, nou pa ka elimine l. Men la verite pi fò moun ki dèyè Confederate flag pi fò e rasis. Paske konprann byen, Confederate flag ki sa l ye, ki sa l reprezante? Li reprezante drapo gwoup state sa yo ki t ap batay pou toujou kenbe lesklavaj dè nwa. Se sa l reprezante. An klè, li vle di ke tout moun ki anbrase l, men l anbrase valè sa yo. Se sa l vle di. Ok Nan pral wè te gen anpil deba sou koze sa sitou sou Donald Trump yo tap mande eske paske gen de kote yo mete drapo sa donk la verite se kwa les Etats-Unis gon drapo so li gon drapo an klè donk mwen se ke son santiman antipatriotik tout moun ki anbrase yon konfederal flag kap vlopel sou ou mwen se ke ou gon konpòtman antipatriotik Paske e Confederate flag la jisteman li apatyen o pase e e Confederate flag la ann klè sou sa. Li genyen en de trè movè souvni. Ok? Li genyen de trè movè. Se sa k ap pase tou avèk koze. Gen yon bann stati ke nou sonje sa depi sou Trump yo tap dèyè retire stati sa yo. Ki stati sa yo se kiyès yo ye? Se de jeneral, de jeneral ki tap batay pou kenbe e lesklavaj tankou jeneral Lee dènyèman la yo retire stati li. Bagay sa toujou fè yon gwo deba ant dotre konsèvatè ki yo menm di non sa fè pati de istwa nou fòk nou kenbe l e ot patati patata men lide se ke Chak fwa w mete Confedereflag la, ou anbrase valè sa. Ou konn wè gen de moun y ap mache nan lari, yo gen drapo Confedereflag yo. Si w al gade, majorite ladan yo se de rasis, moun ki mache avèk Confedereflag. Sa w ap gade e pa dèyè m nan la, e ke misye mete l, misye mete l sou do li. E donk, tout moun ki anbrase l le pli souvan, se de moun ki rasis. Donk vwala guys, nou te vle pataje fè sa ki te pase. Nan Georgia, nou panse ke administratè a pral oblije pran men l, piske enpe patou se de koze sa y ap pale nan moman an.